Medam mesye map envite nou vin tande kijan moun entèoje kriminèl. Kijan moun fè entèvyou avèk yon seri de ravèt politik nan peyi dayiti de esklav. E ki kalite kesyon ou poze l paske lè wap pale avèk kriminèl. Se an kriminel ou m metew e pou pale avek sa ou tretel an kriminel. Nou pral tande yon entèvyou fas avek Andre Michel, li enpotan m konnen nou kapab di e ke kriminel sa yo nou pap tande yo, nou gen rezon nou, e se klè nou, men. Fè m konfyans. Tande, pandan disèt minit ke m chwazi, nan sa ki pi enpòtan ke m konnen n ap gen bezwen tande. Sou Jovenel Moïse, André Michel te di depi Jovenel ale, tout. Tout gang tout gang fini wi pardon. El te pale el te di se te blan ki mete Ariel e jodia sou Jovenel Moïse André Michel te avoka pèp wi e jodia ki avoka li ye men kijan fè André Michel pat nan phtk li pat nan e Jovenel Moise, men li nan Ariel Henry. Eske se paske se menm ekip kriminèl sa a ki te konnen depi Ariel Henry vini se ranplasman Jovenel Moise li ye paske apre 2 jou yo pral pete fyèl Jovenel Moise. Rete la. Hum. Ayayay. Gon bagay ki rele karma nan lavi se on sentiwon li ye. Ou pase l o premye pasan, epi l ap pase, l ap pase wonn, epi l ap vin kontre avè ou fas a fas, bab pou bab. Lè verite a rive anfas ou, swa ou vole, swa ou touye tèt ou. Pèp Ayisyen, gen koze dans la Repiblik! Ayayayy! M pote yon ti ekstra videyo pou nou la tou piti, ki kapab, li pa menm dire yon minit menm. Men, li gen pawòl ladan l pou vennsenk mil an. Li enpòtan e pou n tande l. M pral fè nou tande l. M ap salye nou avèk anpil lanmou isit Enfòmasyon. Fanmi m yo, zanmi m yo, kit ou an pwovens ou Pòtoprens, kou aletranje, kèlkeswa kote ou ye nan peyi nan lemonn, anben asire w avèk. Kè byen fò pa w, nou antre lakay ou nan minit sila a. Kèlkeswa sa k ap pase nan peyi Dayiti kou aletranje, anben avèk Kè byen fò pa w, asire w ke w gen yon enfòmasyon de bòn sous, san wete, san mete. Nou se Kè byen fò pa w. Kisa mwen menm mwen eseye konprann? M al eseye gade listwa dè politik E lakominote entènasyonal? Ki sa relasyon yo ye? Se pa mwen menm k ap di l. E Lambert konfime l pandan wikenn nan nan Granmasi lè l rakonte ki sa ki te pase avèk Edmond Muller, chèf Minustah alepòk lè te gen eleksyon 2010 yo ki te bay Jude Celestin genyen a 53 pousan. Epi blan vini, blan di, en en, nou pa vle eleksyon sa a. N ap konteste l. Yo vini la a, yo fon. Komisyon OEA. Yo vin evalye l epi yo deside yo di men kiyès ki pral nan dezyèm tou. Yo ba nou Maniga, yo ba nou Michel Martelly an dezyèm tou. Michel Martelly te jis senkyèm. E m ap mande m si l pa t pi lwen toujou. Donk, avèk deklarasyon sa a, Lambert ranfòse konviksyon m, li ranfòse konviksyon lòt moun ki te kwè ke, Depi un certain tan, se blan ki dikte sa k dwe fèt isi. Tout gran desizyon ki gen pou wè a politik ayisyèn nan, yo diskite a Washington, oubyen nan anbasad yo an Ayiti. Menm sa k gen rapò a sekirite tou. Tout sa w wè ki gen pou wè avèk yon seri de desizyon k ap pran anndan peyi a. Men nan tout peyi k endepandan, nan tout peyi k serye, relasyon peyi-peyi, yo dòd diplomatik. Men Ayiti avèk Lèzetazini, ou ou gen kòm lenpresyon se yon rapò de dominasyon, se yon rapò mèt, esklav. Pa gen anyen ki fèt la a depi blan pa bay aval li pou l pase. Mwen menm, mwen gen enfòmasyon, gen de kabinè ministeryèl k ap monte, gen de moun ki ladan l blan di l pa vle l wi kòm minis. Te gen yon sitwayen la a yo te nome nan sekirite piblik kòm sekretè deta, blan di non misye pa ka la. E gen de moun avize pale anndan peyi a. Pa gon direktè jeneral lapolis y ap nome la a san blan, notamman Lèzetazini ak Lekanada pa bay aval li non. Donk se pou nou di w ke se blan k deside tout cho tande aktè yo cho la blan k deside avè yo. Sa vle di ki sa? Lefèt ke blan deside pou yo, blan gen background yo tout. Se sa yo rele grenn zanno ka òfèv la.
Se kòrèk mèt Fèdinan. Se e kòrèk mèdam mesye. Bon, nou pral rantre nan koze politik gwo dosye la a. Li enpòtan mèdam mesye mwen menm m di nou fè m konfyans pou nou tande 17 minit e pati ki pi enpòtan an nan entèvyou André Michel la. Fè m konfyans li enpòtan l ap sèvi nou Nap konnen hein kiyes ki kriminel sa yo chak jou k pase hein manti ap dekouvri verite paka bare manti manti pa kapab bare verite nou pral tande men byen avan an nou fon ti extra ansanm avèm lekòl te dwe louvri depi mwa septob sim pa twonpem men Nou nan mwa novanb tout pòt lekòl fèmen wi kisa nap fè ak peyi a kisa nap fè avèk timoun yo sa nap fè avèk rès jenès la ou konn poukisa m fè ti rale sa heh se pou nou kapab konprann sa nou pral tande la epi nap konprann nan ki nivo peyi a ye ann tande ann tande medam mesye ann al la.

senpati sèlman de la part de André Michel kap soutni on pouvwa donk nou panse ke ou mye plase pou ta kapab sigjere e enfliyanse aske genyen de desizyon ki pran pou kanpe sitiyasyon sa anplis nou sonje fas a Jovenel Moïse ou te di ke li prale e nou pral mete sekirite nan peyi a e kidnapin ap fini.

Les gangs ont pris le contrôle du territoire. Pa gen yon katye nan Pòtoprens kote k pa gen yon chèf de gang. Pa gen yon kote nan yon depatman nan peyi a kote k pa gen yon chèf de gang. Cela veut dire quoi? Nou gen yon eritaj de gangsterisation. E m kwè nou tout nou te souzestime eritay sa a. Mwen kwè jodi a se la solisyon ki sa la pli fondamantal. Sèt o gouvèneman, sèt a leta kil appartient de mettre ou de l'ordre. Se leta ki pou kraze fenomèn gang nan. Se leta ki pou bay sitwayen yo sekirite. E nou konstate ansanm avèk mwen, leta a rive yon kote, leta a konstate. ke avèk lè mwayen di bò, avèk lè mwayen egzistan, avèk lè zenstitisyon nasyonal tèl kèl son ojodi yo pa kapab bay sekirite e leta a oblije solisite yon èd etranjè pou vin ede yo kraze gang, ede yo mete sekirite nan peyi a. E sou pwen sa a.

Kontwòl ensekirite pou ede nou mete lòd nan peyi a. E jodi a, mwen kwè majorite pèp ayisyen an ap tann kout men sa a paske nou rekonèt se vre polisye yo de bòn fwa, yo fè dè zefò men yo pa kapab paske kantite gang ki genyen, kantite gang ki gen nan peyi a, fò nou rekonèt nou pa ka rezoud pwoblèm nan pou kont nou, nou bezwen kout men etranje menm jan a yon moman ta dire nou te bay.

ki est en face de nou paske nou paka rezoud li poukont nou. Donk mèt Andre Michel avèk tout gouvèneman lap sipòte a dakò ke yo fayi a misyon yo? Ekoute, il ya de chwa. Se yon bèl kesyon ou poze. E m panse se yon kesyon de fon. Ojoudwi, nou devon avwa le kouraj de konstate ke leta ayisyen, Lapolis Nasyonal Dayiti, pou kont li, avèk sè mègre mwayen, avèk son efektif trè redui, avèk son mank de finansman, nou son peyi ki pòv, fò nou rekonèt ke nou pa ka fè travay la pou kont nou. E se pa, e se pa, e se pa nou menm ki koz. Se paske gen yon akimilasyon de sitiyasyon. Son peyi yo gangsterize. Nou pa t janm konstwi yon fòs de polis solid. Nou pa t janm vrèman priyorize lasekirite. E pandan lè 10 dènyè zane, phtk chwazi mete gang nan tout peyi a. E jodi a, nou pa kapab fè travay la pou kò nou. Sesi e tèlman vrè, Babekyou avèk lòt chèf gang yo, yo sot bloke gaz la nan Varreux pandan pli den mwa edmi.

Men nou pa bezwen ap ap mete Dessalines nou nan tèt nou, nou pa kapab e si pou mwen kominote entènasyonal la oblije vini pou ede nou mete sekirite nan peyi a, pou ede moun nan Sidès, nan Grandans, nan Sid, nan Nip, Leyogàn, pase Matisan, pou ede nou pran kontwòl peyi a, Kwadèboukè, Latibonit, pou ede nou kraze gang, se yon bon bagay. Yo vini. De fwa deja an trant an. Yo te vini nan yon premye fwa pou yo te ka fè Jean-Bertrand Aristide tounen, paske se sa akò gouvènman Zaïre nan di, e yo te vini an 2004 pou yo te kapab retire Aristide. An de fwa yo vini pou de rezon politik, pou bay moun pouvwa, pou retire moun sou pouvwa. Jodi a, si pou yo vini. Pou yo bay pèp la sekirite, pou yo ede n kraze gang yo, se pou nou aksepte, e m kwè majorite popilasyon an aksepte, e m ba w garanti si w ouvri liy w an la, ou mande konbyen moun ki aksepte pou blan vin ede n mete sekirite nan peyi a, w ap jwenn 90 pousan moun dakò. Mèt André Michel, ou di se eritaj phtk an matyè de movèz jesyon an tèm de sekirite ki bay nou nivo de gansterizasyon ke nou genyen la a, E yonn nan chèf de gang ki soti 2 dènye ane sa yo se Vitelòm Inosan nan Tòksèl. Misye nan yon deklarasyon l fè, li di ke l te konn rankontre avèk ou. Eske e ou panse e li pa ta enpòtan pou klarifye rankont sa yo avan ou fè ou fè bilan de gansterizasyon e phtk pandan 10 dènye ane sa yo? Bèl kesyon. Vitelòm, Inosan ou pale a, mwen pa janm pale avèk Vitelòm nan telefòn yon jou. Mwen pa gen telefòn Vitelòm. Vitelòm pa gen telefòn mwen. Mwen pa janm rankontre Vitelòm yon jou. Sa vle di. Mwen menm, André Michel, m ap tou di sa pou tout moun, m ap fè politik, mwen chwazi fè politik. Yon seri daktivite w p ap janm tande non m ladan l. M pa janm nan dwòg, m pa janm nan touye moun, m pa janm nan asasen, m chwazi yon liy. Tout batay politik mwen se avèk bouch mwen m fè l. Tout konba politik mwen se konba dyalektik. Sa vle di yon moun kapab toujou voye Vitelòm vin pale, vin ranse nan radyo. Men mwen. Ou pap janm kapab jwenn kote yon jou mwen rankontre Vitelòm, pale avèk Vitelòm nan telefòn. Je n'ai pas de rapport avec le chef de gang. M chwazi fè dwa, m se avoka, m chwazi fè politik e m pa chwazi rantre nan fenomèm gangsterizasyon. E sa k fè w wè menm advèsè politik m ap di tout ba ou pap janm tande yo di w m nan dwòg. Ou pap janm tande yo di yo mwen nan blanchiman. Ou pap janm tande yo di yo mwen nan koripsyon. Ou pap janm tande yo di w m konn touye moun. M pa konn fè bagay sa yo. M son nèg ki clean e mwen batay pou m konsève yon liy de konba, yon liy de konduit. Paske mwen pa soti nenpòt kote. Mwen se pitit yon sektè peyizan. Manman m se te yon machann kenkay. Ok. Vle di yon antreprenè k ap vann kenkay nan Bèlans, nan Tyòt, se yon rezon ki fè m byen avè Trikan anpil, paske manman m te konn al fè komès lakay li. Papa m se te yon antreprenè agrikòl, papa m te konn vin vann trèf, papa m te konn plante yanm. J'ai été élevé dans la dignité. Gen de bagay m pap janm fè nan vi m. Pase m ta fè, m ta pran pa m tèt mwen. Le jou pou m rantre nan dwòg, m ap touye tèt mwen. Le jou pou m voye moun tiye moun, m ap tiye tèt mwen. M pap janm fè yo. M s on nèg ki clean. An vérité Vitelòm kapab kòmanse pale maten midi swa si yo voyel pale men jamè m pa janm gen rapò avèk vwayou konsa avèk delenkan konsa e se pa sèlman Vitelòm m pa janm pale avèk okenn vwayou m pa janm gen rapò avèk okenn chèf de gang.
Ou soti nan pèp la, a yon moman done ou te idantifye w kòm avoka pèp la, donk jodi a nou wè w trè lwen pèp la. E si n ap gade reyaksyon yo la a, e pandan tout tan n ap pale avèk ou la a, e se pa t sa, se pa t, se pa t konsa sa te ye avan. La nou ka pale de yon divòs, èske ou konsyan de sa? Ou gen yon, gen yon divòs ant ou menm e, e, e pèp ke ou, ou te, ou te, ou t ap defann a yon sèten moman an?
Je suis toujours le défenseur du peuple haïtien. Men nan konba politik gen de moman kote gen de moun ki deside divòse m avèk popilasyon an. Gen de moun ki chwazi fè de André Michel ladvèsè fawouch. Si m gade kantite atak yo fè sou mwen pandan les 15 dènye mwa depi ke m te fin pran desizyon pou m siyen Akò 11 septanm 2021 an nan non SDP, paske tou nou te estime se chwa sa a ki bon. Si n gade kantite atak ki fèt sou mwen, kantite bagay yo di sou rezo sosyo, gen nèg ki fè 200 kont Facebook pou atake m, gen yon ki fè 500 kont Facebook pou atake m. Men, on pourrait se poser la question, ki sa André Michel fè? André Michel pa janm nan dwòg, li pa janm touye moun, André Michel pa janm okipe okenn pòs nan Leta, André Michel pa janm nan koripsyon. André Michel pa gen lajan, men ki sa l fè? Je siye un accord politique. Nous avons signé l'accord du 11 septembre 2021. Men, Mèt André Michel, avoka de ton État. Kite m, kite m fini sa, Madam Alexandre, silvouplè. Nou siyen akò sa a paske pou nou, apre asasina Jovenel Moïse, pa gen lòt jan pou te patisipe nan pote solisyon, se nan yon akò politik, nan dyalòg. Ò, jodi a. E se trè enpòtan. Tout moun ki sot pase 15 mwa yap kritike m yo, suivez mon regard, yo tout jodi a yap rantre nan pwosesis dyalòg la paske y a pas d'autre issue, y a pas d'autre option. Erezman pou peyi a. E sa k fè keseswa nan non SPP, keseswa nan non, keseswa nan non, keseswa nan non, ke se swa nan non, keseswa nan non SDP, keseswa nan non komisyon dyalòg 11 septanm nan, nou bat bravo. Le fait que, enfin, tout moun konprann qu'il y a pas d'autre solution, qu'il y a pas d'autre choix, c'est le dialogue qui c'est la seule option. Ou di, m pa t vle tande pawòl dialogue lè m t anfas Jovenel Moïse. Se vre, fas a Jovenel Moïse, m pa t vle tande pawòl dialogue. Paske sou Jovenel Moïse. Y a eu le massacre de la saline sou jovenel moïse map vini. E ou fè dyalòg la avèk Ariel Henry sou Jovenel ou te di se Babekyou ki te pwopoze li donk Jovenel Moïse pa la m konprann men Ariel Henry la. Non non Se pa se pa barbecue ki te pwopoze Jovenel Moïse li. Kiyès ki te di sa? Ou te fon deklarasyon konsa mèt André Michel. Non non non non non m pa janm fou nan vi m. Ou pap janm jwenn deklarasyon sa. M pa janm fou nan vi m. M pa janm fou nan vi m, m konn Ariel. M konn Ariel depi 1999 lè m fèk rantre nan politik anndan kid. Lè sa Ariel te nan Panpra. Ariel te nan espas de konsètasyon, li te lidè, li te dirijan, m pot ko dirijan, m pa tap janm di sa sou Ariel. M te toujou gen bòn relasyon pèsonèl avèk Ariel kòm medsen. Pandan tout peryòd batay politik nou, lè nou gen moun ki blese, se kot Ariel nou mennen yo, m pa tap janm di sa sou Ariel. Atansyon, mwen te di, alò pou m tounen sou Jovenel. Sou Jovenel te gen masak Lasalin, sou Jovenel te gen Petro Karibe, e Lakou dè Kont te di, Jovenel Moïse li menm patisipe nan vòlè kòb Petro Caribe. Bon mwen menm mwen te di e sdp te di on prezidan ki nan masak Lasalin, on prezidan la cour des comptes etabli ki nan koripsyon, ki nan vòlè kòb Petro Caribe, nou pap chita avè l, nous avons assumé cette position. Men le 7 juillet 2021, nou nan lòt sik politik paske ce prezidan ke nou konbatyon, prezidan sa ke nou tap konbat la li mouri asasine e nou pat dakò jan yo touye l la. E lè yo fin touye l, Pap okenn enstitisyon ki kanpe. Palman disfonksyonèl, lajistis disfonksyonèl, sèl fason pou w soti sè le dyalòg. Alò paske nou avon pwone le dyalòg, paske nou avon siyen lakò di 11 septanm, yo kalonnen nou, voye kout wòch sou nou. Jodi a menm moun sa yo, yo di fòk yo rantre nan dyalòg la. Ebyen felisitasyon. Mwa konn si e ansanm. Repran pou mwen silteplè. Alò, on relans de kesyon Babekyou a, byen ke la n gen plizyè mesaj ki ap vin jwenn nou k ap fè rapèl ke ou te di se Babekyou ki te pwopoze Jovenel Moïse, Ariel Henry, sa ou demanti? Ou demanti sa? Wi, ou di a oken moman il n'était pas question, men par la suite. Se mesaj n'existe pas. Li klè. Men pa la swit mwen kwè nan yon deklarasyon w ta pral fè nan mikwo jounalis ou te admèt ke si Ariel Henry la se paske se entènasyonal la ki vle l la non? Men byen si. Wi.
Wi. Men kòman w kapab soutni yon moun ke w konnen se entènasyonal la k vle l alòske w se avoka pèp k ap defann enterè pèp? On moun entènasyonal la soutni on moun entènasyonal la ap soutni l pa nan enterè pèp? Non non non non sa pa posib. An nou an nou an nou an nou

Sa vle di kisa fò n dakò jodi a tout sa pou nou fè an Ayiti se la kominote entènasyonal ki bay yon sipò. Menm pou nou peye anplwaye se la kominote entènasyonal ki bay sipò nan bidjè. Tout sa pou nou fè se la kominote entènasyonal. Kiyès k ap fòme polisye pou nou? La kominote entènasyonal. Kiyès k ap ede yo kondui blende nou sot achte yo Kanada yo? Se.